Bonswa tout zanmim yo koman nou ye nou anfom jodia espesyalman pou ti konsey sa pou pou de moun ki gen yon relasyon de moun kap viv nan menm kay. Defwa m toujou viv sa nan vim anpil e m gen anpil zanmim ki viv sa. Eske li ta dwe nòmal pou yon pou 2 moun kap viv ansanm ta dwe viv mal? Pou janm wèl ka kèk moun. Eske li ta nòmal. Poum ta pran egzanp. Banm pran yon egzanp avè nou zanmim yo. Eske li ta dwe nòmal. Yon moun. Ki gen madanm ni ou byen yon. Yon nèg ki gen. Madanm ni epi yon fi ki gen maril. Eske fi an ta dwe. Nenpòt ti bagay eske fi an te kapab. Nenpòt ti bagay maril dil. Li moute byen wotèt sèl la. Eske l ta dwe pa gen respè pou mari a? Konsèy sa a li vrèman bon pou nou timoun. Pou mwen, pou mwen m wè l ta trè trè enpòtan, si yon moun w ap viv avèk yon lòt, ou ta sipoze fè tout sa ki depan de ou, ou ta dwe fè tout sa depan de ou, tout sa ou panse k ap fè patnè w la plezi. Pa janm eseye di moun nan yon pawòl ou konnen k pap fè l byen, ki ka fè l fè prèske tout vi l l ap panse avèk yon bagay ou te di l. Okontrè, m panse ke nou kapab e chame madanm nou, chame mari nou, menm lè l rive deyò a la, si l gen yon zanmi. kap pale de maril oubyen kap pale de madanm ni poul fè menm bagay la pou ou tou pou lap esplike kòman ou bon pou li an dot tèm ok an dot tèm janm dil la yon moun kap viv avèk yon moun se janm esplike a m konnen yo toujou di pa gen moun ki pafè Eske ou pa ta ou pa ta dwe fè patnè'w la plezi maksimòm 90 pou san? Pou mwen m'panse o maksimòm ou te kapab lite avèk tèt ou pou wè kòman ou te ka fè patnè'w la plezi a 90 pou san sou nenpòt fòm. Paske gen moun, gen de moun k'ap viv vrèman vrèman pa gen yon vi, pa gen yon vi vrèman. Pa gen anvi vrèman antre 2 moun yo men egzakteman moun yo ap viv. Èske ou konprann? Si ou konnen ou pral di moun nan yon senp ti pawòl ki pral deranje l, mwen konseye ou prefere ou fè silans pito. Lè ou santi Ou anfòm pou w pale avèk moun nan w ap pale. Sitou, mwen m ap pran yon ti egzanp, sitou lè de moun ansanm lè youn fache oubyen youn pa byen ak lòt. Èske se yon fè nòmal pou pandan w fache a la, tan sa moun nan ap pale avè w, okontrè pou w ap pale avè l tou ba l repons? Pou mwen menm m panse si n antre nan yon yon etap konsa pral vrèman vrèman gen pwoblèm antre nou. Si nou youn pa byen avèk lòt, ou konn moun ki plis gen san fwa pou li moman prefere ou fè yon ti sòti, ou al wè kèk zanmi w oubyen w al wè yon zanmi, lè sa pou w kite madanm oubyen mari w. Repoze l lakay li. E m garanti w, lè w retounen w ap jwenn moun ou te kite a w ap jwenn li chanje. Paske, kan ou chita menm kote avè l pandan w pa byen avè l la, l ap pale anpil, l ap pale, ou menm ou la w ap tande oubyen w ap ba l kèk repons. E kòmsi m ta di w lè sa l ap tounen 2 lyon. Ou konprann? L ap tounen 2 lyon oubyen nou ka tounen menm yon lyon yon ti glen vle manje lòt. Men, si nou youn eseye fè yon ti sòti. Nou pat nou mèt pat bezwen yon bagay an antre nan yon makèt nal achte yon bagay kòrèkteman m garanti nou lè w tounen wap jwenn moun nan plizoumwen kalm plizoumwen kalm ou pap jwenn ni jan w jan w te kite l la ou konprann se bagay ki plis di se bagay ki plis di lè wap viv avèk yon moun nou nan yon ti pwoblèm pou len ap bay lòt repons menm kote a ou konprann. Se bagay ki ka pi grav, pi grav. Mwen menm mwen konseye yon moun ki pral gad videyo sa depi ou ta wè sa rive ou, m garanti ou rapidman fè yon ti sòti al kay yon zanmi ou oubyen al achte kèk bagay. Fè yon nonm de tan pase epi apre ou rantre ou ap jwenn tout bagay, tout bagay yo amelyore nan kay la. Se pou rezon sa zanmim konsèy sa li vreman bon pou e kèlkanswa zanmim kap gad video sa nan kèlkilanswa relasyon li ye pwotejel paske ou wè jodi ou pa konn demen jodi a ou ka wè wap antre yon ti pwoblèm tou se nan fanmiw oubyen nan fwayew. Wap fè tèt cho wap kouri al yon lòt kote ou kouri kite wal jwenn yon lòt moun lèw rive ou jwenn 10 pwoblèm sa vle di pwoblèm yo vin miltipliye nan lavi anyen pa janm fasil se ou menm pou ki toujou met tèt ou an plas nan kèlkilanswa sa wap fè. Gen yon relasyon kouri kitel pou ti pwoblèm ou gen al nan yon lòt se pa li k solisyon an men vrèman solisyon an se met tèt ou an plas epi jere pwoblèm yo an dot tèm sa m ka di nou zanmi m yo si ou nan yon relasyon avèk yon moun fè maksimòm efò k posib. pou wè kòman ou kapab gen yon bon dyalòg antre nou. Ou wè si pa gen kominikasyon, peti bagay, peti bagay ap mennen anpil bagay. E kòm si m ta di w, se yon grenn diri oubyen, jan m te di w, yon grenn sik ou gen nan men w. ou fè l tounen yon sak si pa gen kominikasyon antre nou. Sitou pou moun ki gen relasyon a distans yo tou. Sa li vreman, li vreman, vreman konplike. Mwen menm tou, m te gen relasyon a distans. Lè w gen relasyon a distans avèk yon moun, ou si pwose fè anpil, anpil, anpil efò pou relasyon sa dire. Toujou mete nan tèt ou, w ap viv avèk yon moun ki yon relasyon a distans, sa w dwe fè. Lè ou gen ti tan an, ou sipoze toujou pale avè l pou moutre moun nan kòman l enpòtan pou ou. Kit li yon fi, kit li yon gason. Pou moutre moun nan kòman l manke ou. Toujou fè moun nan wè egzakteman lè wap pale avèl toujou fèl santi ke e kòmsi li tap viv menm kote avèw. Ni fi ni gason lè sa lap santil tèlman byen pou li menm se preske se paradi pal la lap viv sou latè. Relasyon a distans, jan m di an pa janm fasil. Konsa tou l fasil. Li fasil pou moun ki met tèt yo an plas. Ki konn sa y ap fè. M swete nou tout zanmi m yo ki gen yon relasyon a distans oubyen ki gen yon moun w ap viv pou lemoman avè l, fè maksimòm efò posib pou jere moun sa a. Demen si Dye vle ou ka pèdi l. Ou pral kouri pran yon lòt. Si w te jwenn 10 pwoblèm nan monn sa, demen ou ka jwenn 100 pwoblèm. Konsa tou, li ka gen tèlman gen pwoblèm, ou pa ka regle yo. E anplis, toujou fè madanm ou, toujou fè madanm ou, fè mari ou, santi se li se pi bèl fanm ki egziste sou latè. Toujou moutre l ke li konparab menm jan avèk solèy la, lalin nan. Toujou moutre l ke li, omwen, se l pi bèl ke lalin a solèy, a solèy la. Lè sa moun ap santi l vrèman vrèman fyè. Toujou moutre l enpòtans. Enpòtans li gen nan vi w pa gen lòt moun ki gen enpòtans la nan vi w. Toujou moutre l. Ou se Déesse li kòman m te ka di sa. Si ou menm ou ka menm moutre l ni fi ni gason ka menm moutre moun nan, san li menm ou endispensab. Ni fi ni gason, yo toujou renmen ti moman sa yo. Yo toujou santi lè yo byen. Ti moman sa yo itil yo anpil. Sitou defwa lè yo ap andire kèk ti pwoblèm nan lavi yo. Se te konsèy sa m te pote pou nou zanmi m yo. Mwen panse nan yon pwochèn videyo. Nou gen plis bagay pou nou pale toujou. E pa bliye yon moun ka viv avèk yon moun jodi an, si w al travay, si w gen yon ti tan toujou, gen yon ti tan, rele madanm ou, rele pitit ou mande kòman yo, èske tout moun anfòm. Paske ou pa janm konnen nan 5, 10 minit ki sa ki te kapab pase nan fanmi ou. Se te konsey sa m te pote pou nou tout zanmi m yo. Mwen panse nan yon pwochen video, n ap gen pou nou pale yon lot bagay. Se sèvitè nou renmen anpil la, President Anse. Babay. Hasta luego. Pa bliye bay love la abone a chanel la silvouplè fanmim yo se konsa n ka edem avanse a travay la mèsi davans pou sipò nou mwen renmen nou tout I love you.